Bonjou bonswa zanmi entènèt mwen yo ke nou gen avèk nou toujou mwen menm Adamson Desir sou chanèl la ki pote pou nou e toujou sa ki gen pou wè avèk Global Crypto Exchange kòman ou menm ou kapab pataje e kwen ou sètadi ke pataje tokens ou e avèk yon zanmi ou oubyen Oubyen m kapab di lòske ou menm ou fin negosye avèk yon moun, ou kapab pataje e tokens ou e pou ke moun sa kapab ba w lajan. Donk, men fason ke ou kapab pataje tokens ou e bay yon zanmi w oubyen ou menm, oubyen bay yon moun ki ta renmen achte tokens nan men w. Sètadi ke Coin global crypto exchange yo. Donk nou prale avèk mwen, si ke m ta rantre direkteman nan kont mwen, vwala, mwen rantre nan vwèman kont mwen an, donk nou wè ke mwen gen 120 mil, mwen gen 120 mil tokens. Donk e, ok, donk avan ke mwen moutre ou kòman pou ke ou menm ou kapab pran adrès, adrès e Global Crypto Exchange ou, sètadi ki adrès Global Crypto Exchange ou pou ki ou kapab fè transfè a. Donk lè se mwen prezante ou e menu ki gen andan, andan e m kapab di Global Crypto Exchange. Donk e my referral, donk si m klike sou, ok la nan dashboard la, donk se sou li ke m te rantre direkteman la nan dashboard la. Donk Nou kapab wè la a se sou nan dashboard la ke m ye la. E si ke mwen ale la a nan tranzaksyon. Si m ale la a nan tranzaksyon, mwen rantre direkteman nan diferan tranzaksyon ke mwen fè avèk avèk tout diferan tan e e kwen ke mwen rekipere tout kwen ke mwen rekipere yo deja. Donk ou kapab wè tranzaksyon yo la. Ou kapab wè tranzaksyon yo men lè. men estati, men montan ok, donk yo ba nou deskripsyon an, e si ke mwen retounen, donk si ke mwen retounen la, mal nan staking wallet, ok, staking wallet la, donk se la ou menm ou kapab e pran kwen ou, ou kapab pran kwen ou e, e ou sede l a e, e platfòm nan ki se Global Crypto Exchange an. Donk la ou tap just envesti, ou kapab envesti token sou yo la. E pi pa la suite, chak jou ou ap kapab e, e, e ganye swa 1 pou san, swa 0,1 pou san pa jou, m pa konnen. Donk la ou kapab arive. Efè de tokens, Lòske ou prete tokens ou yo nan Global Crypto, lòske ou prete Global Crypto Exchange tokens ou yo. Donk ankò, si ke mwen retounen la, donk meni yo plizyè, donk si ke mwen retounen la, mal nan coin transfer, donk se la men men map kapab arive kopye mwen, sètadi kopye adrès. pa mwen pou ke mwen kapab voye ba yon moun pou ke li kapab transfere bitcoin ban mwen ou byen tou kote ke si ke m ta vle voye bitcoin tan bay yon moun e pa bitcoin nan si ke m ta vle voye e de coin se ta di de tokens ba yon moun m ap just ale mwen rantre e adress wallet li a la mwen m ap just ale m rantre adress wallet Token sin an la, epi par la suite, epi par la suite map mete montan epi mwen klike sou transfere kwen. Donk mwen pral fè e sa avè nou trè fasil, nou pral wè ansanm avèm. Donk la, se swa ke mwen kite dwèt mwen sou li la epi m kopye sou li. Donk map fè sa, mwen kopye, sètadi ke mwen kopye adrès wallet pam lan. pou ke mwen kapab transfere 1000 tokens, 1000 tokens e sou kont mwen. Donk nou wè la, e pi si ke mwen retounen la, n ap wè my referral, my referral la se diferant moun ke mwen genyen ki, ke mwen te, ke mwen te ete sou lyen pa mwen. Donk la yo banm e paj 1, m gen paj 2, la, men paj 2 a.

refere a Global Crypto Exchange. Donk la mwen prezante nou tout sa ki gen pou wè avèk e menu ki genyen la nan logout la, nan logout la. Donk si ke mwen vle kite kont mwen, map just klike sou logout. Donk le fèt ke mwen poko vle fè sa, mwen just ale m retounen nan dashboard mwen. Donk la mwen pral travèse direkteman. Mwen pral travèse direkteman nan e lòt kont ke mwen te genyen 1000 tokens an e pou ke mwen kapab arive transfere 1000 tokens e sou vreman kont mwen an. Donk ki sa m fè? M ale. Donk la, nou kapab wè kont sa e ke mwen te e lòske m tap moutre nou kòman pou ke nou enskri, mwen te kreye kont sa a. Ebyen, pa la suite, le fèt ke mwen pa vreman bezwen kont lan, donk mwen gen tokens lan sou li, donk mwen di ke mwen pa ka kite tokens lan, donk mwen just ale, mwen pral transfere 1000 tokens sa sou vreman kont mwen. Kisa m fè? Donk nou sonje trè byen ke mwen te gen tan kopye. e adrès wallet e token son yon deja donk m ap just ale nan 3 ti baz sa mwen klike sou li epi pa la suite m ale nan kwen transfè lòske m klike sou kwen transfè yo pral banm kote pou ke mwen kapab arive pataje e de kwen donk ki sa m fè m ale la Ok, si ke se 100, se 100 ou byen se 500 token yo pataje, m ap just ale, ok, donk le fèt ke mwen menm m ta renmen pataje 500 token, donk m ap just ale, mwen antre adrès wallet mwen la, ok, mwen kole, mwen klike sou kole, donk vwala, mwen antre l epi mwen mete montan kwen ke mwen ta vle pataje a ki se 500 kwen. Donk epi mwen klike sou transfer coin. Donk vwala, mwen transfere 500 kwen, donk mwen kite 500 kwen sou kont lan. Mwen transfere 500 kwen, mwen kite 500 kwen sou kont lan. Donk, lòske m retounen nan vrèman kont mwen, donk, nou kapab wè ke pral gen yon chanjman ki fèt totalman, ok, donk, li poko monte, e l pa p pran tan pou l monte. Donk, vwala, mwen eseye senkwonize l, vwala, donk, la mwen gen 120.500 kwen, 120.500 kwen, oubyen m kapab di 120.500 tokens sou. Vrèman kont mwen. Donk, se konsa ou menm ou kapab, lòske ou fin negosye avèk yon moun oubyen yon zanmi w oubyen m kapab di ke lòske ou menm ou ta renmen achte de tokens, donk se konsa moun nan ap kapab fè l e pou ke lajan, pou ke ou kapab resevwa lajan. Donk, faz sa a, mwen poko konnen kòman Global Crypto Exchange ap fè l lòske li fè lansman le 20 mas 2021 la k ap vini la. Donk, se sa ke mwen te vle montre ou. Pa bliye abòne silvouplè pa bliye abòne pou ke ou menm ou kapab ankouraje m e pataje videyo yo pataje videyo yo pou mwen silvouplè envite zanmi w vin sou chanèl la pou ke yo kapab pran plis enfòmasyon de global crypto exchange e lòt biznis an liy e map mande w tou like kòmante pou mwen silvouplè. Ebyen se la ke mwen mete yon fen nan video sa a. Na kwaze e a la pwochèn pou yon lòt video. Babay tout moun.